Ey sak pase? Map diw byenvni sou chanèl la e nou kontan jodia paske nou pral fè entèvansyon sa avèw sou chanèl youtube nou an men jis avan nou kòmanse nap mandew pou abone ak chanèl la patajel pa kenbe enfòmasyon sa yo pou kont ou e lèw pataje yo wap ede yon frè yon sèw genyen enfòmasyon sa yo e yap kapab devlope talan yo e konesans yo atravè rezo sosyo. ki bay anpil posiblite pou moun fè lajan. Jodi a nou pral pale ou de yon gwo potorik gason ki ap fè aktyalite sou rezo sosyo a. Anpil moun konnen sou non P Gmix. Men non mesye a konplè Esterlin Axime. Mesye a se yon enjenyè, pwofesè, youtubè e k ap ansenye nan youn nan pi gwo inivèsite Ozetazini. Mesye a travay pou yon konpayi ki vann machin e li kreye de lojisyèl pou ede moun konnen epi achte machin ou vle a. Li gen anpil etidyan li tou k ap travay nan kominote Google, pou m site. Sa a sèlman ak lòt platfòm ki egziste. Jodi a mwen fyè paske mwen se youn nan manb Membership, yon afilyat nan Dropshipping Masterclass. E se avèk fyète pou m pataje l, pou m fè nou konnen sa, e nou menm nou kapab vini yon afilyat tout fwa ke nou vrèman enterese avèk kou ke Dropshipping Masterclass ap bay nan moman. Jodi a, men sa m vin di ou, 2 mesye Estèlin ak Sime, di Pagimix ki gen yon kou Dropshipping ki rele Masterclass k ap lanse ofisyèl apati de premye jwen 2020. Sa vle di nou rete Yon jou pou kou a lanse pou lansman ofisyèl la, kote ke wap kapab achte kou sa yo ak ba pri nan yon spesyal ke li bay pandan semèn nan. Siw ta renmen devlope konesans ou, konn kijan pou bati yon sit entènèt, kreye yon platfòm nimerik, ou ta renmen bati pwòp stò paw an liy, menm jan ak Amazon, Shopify, Alibaba, AliExpress, wap jwenn tout kou sa yo. Donk, konsèy pa m pou jèn ayisyen, pa neglije al achte kou sa a paske w ap bezwen vini otonòm. Sispann travay ak moun, travay ak pwòp tèt ou pou w kapab reyalize vi w, rèv ou. Sispann mande moun. Entènèt la ba w posiblite pou w fè kòb chak jou sèlman minimòm avèk yon telefòn andwoyid, yon tablèt. Yon laptop ou kapap use pou fè sa. Sispann gaspiye tan w nan fè megabay san w pa regle anyen. Pran l kòm yon pas tan sou pretèks ke peyi a pa ofri anyen. Itilize entènèt la pou w chanje lavi w. Menm jan ak mwen menm ki vin afilyat, menm ou kapab vini yon afilyat yon jou. Si w toujou kenbe la w toujou travay. Si w gen yon rèv, si w gen yon objektif. Jèn, adil, etidyan, si ou vle chanje lavi ou, wè pou kisa wap travay. Dropshipping Masterclass se pou. Vin achte sou li, li vann kou sa yo pi bon mache ke tout lòt yo. Ou pat atann sa? Pa tann se lè kou a vini chè pou pa di ou pat konnen. Ou pa gen chans. Lèw fin tande video sa, abone ak chanèl la epi pibliye l patou. Lè w fin gade video sa, abone ak chanèl la. Epi klike sou link la, lap voye w dirèk sou dropshipping masterclass. Pa di ou pat konnen. Dropshipping masterclass se pou ou. Avan m ale map kite w ak yon panse ke yon gran entrepreneur te enspire. Il disait que si vous ne savez pas où vous allez,